Bonswa tout moun, kòman nou ye? Depi nou tande vwa sa, nou konn ki es li ye deja. Se Davio Show ki antre lakay ou. Donk, jodi an la, nou pote yon video ase enpotan pou nou. Nou konnen... Entènot lan, tout entènèt lan, nou pral, nou pral, nou pral enterese pou nou ta gade videyo sa. Nan videyo sa, nou pral pale nou de babekyou. Babekyou li menm, anpil nan nou la, nou tande ap pale ni nan radyo, televizyon. Sou entènèt lan tou se babekyou, babekyou. Men anpil nan nou tou, nou pa konn ki yès se babekyou an. Donk nan videyo sa, m panse ke nou pral, nou pral gen pou nou fè konesans avèk babekyou, pase li menm li pral gen pou l prezante l. Pou l di kiyès li ye, donk kijan l ap viv, ki relasyon l te gen ansanm avèk lapolis, e ki bò l te lekòl, tou sa. Donk m panse nan videyo sa, ki vrèman vrèman enteresan, donk nou menm nou pral genyen pou nou, pou nou, pou nou gade ansanm. Donk nou konnen nan Davyou Show nou la pou nou enfòme tout entènot lan, donk nou la pou nou chache tout bon enfòmasyon, pou nou pote pou nou donk sèl fason nou konn kijan prensip la ye deja sèl fason pou nou kapab ede nou avèk chanèl lan se abòne kontinye abòne epi kòmante pataje link yo se tout sa yo ki pral ede nou pou nou rive pi lwen ansanm avèk chanèl la. Èske w kapab rezime?
Pou entènot RL prod yo kiyès ki Jimmy Cherizier a? Prenon an se Jimmy, non de famiy lan se Cherizier e mwen fèt yon 30 mas 1977. Mwen fè etid primè mwen nan Ecole Nationale Smith Duplessis. Mwen fè, mwen kòmanse etid segondè mwen nan Lycée Pétion, mwen al Lycée Firmin e mwen pral tèmine etid mwen. Mwen pral antre nan Ecole Supérieure d'Infotronique d'Haïti. Ecole Supérieure d'Infotronique d'Haïti se yon fakilte prive e kote ke mwen t al etidye an syans enfòmatik. Bon, ou konnen m te fè yon ane preparatwa, answit lè m vin rive sou dezyèm ane, menm jan ak tout jenn gason m te oblije kite fakilte an e ke pou mwen te al chache lavi pou m te pran premye djòb mwen e par la swit, m se yon nèg ki marye. M marye le 26 out an 2004. Mwen antre nan Polis Nasyonal Dayiti an le 19 desanm 2004 e mwen pral gradye le 17 me 2005. E mwen antre nan udmo Lwès le 20, e mwen antre nan udmo Lwès an mas 2006 je kwa. E jiskaske mwen kite Lapolis Nasyonal Dayiti m te fè pati de udmo Lwès. An gwo se Jimmy Cherizier mwen te marye. Kounye a mwen separe, m ap viv pou kont mwen e mwen gen yon pitit fi e ke se sa an gwo se moun sa Jimmy Cherizier a. Yon moun ki renmen moun e ki sansib pou moun men tou ki gen yon, kòman m ta eksplike sa? M se yon moun ki de sou moun ap gad karaktè m w ap di misye se yon lyon men dèyè lyon sa gen yon brebi, gen yon pèsonalite, yon moun ki enb, yon moun ki renmen moun ki ap repoze dèyè lyon an. Men E anpil moun rele w Babekyou. Tout moun, nan sosyete ayisyèn nan, gen anpil moun ki gen ti non jwèt. An n pran le ka de prezidan Jovenel Moïse, gen moun ki rele l Jojo. Kidonk, men, pale moun yo, nou kapab di entènot nou yo, Kote non Babekyou a soti? E m panse kesyon sa a toujou vini e mwen reponn li on milye de fwa deja e m ap toujou reponn li. Babekyou an se pa on non ke mwen gen ni ennan ni dezan avè l, se on non mwen grandi avèk li. Babekyou an vini le fèt ke m se pitit on machann manje, jan m toujou di l lan. E aprè lanmò manman m an 1992 e ke fanmi m yo, m ap pale de sè m yo, Paske se mwen menm ki dènye pitit, m gen 44 an, mwen dènye pitit. Grand sè m yo pou nou te toujou kenbe pou nou te ka viv, te kontinye avèk menm komès lan. Men, nan katye kote m te rete Dèlma 6 lan, jan nou toujou di l lan, te gen plizyè Jimmy. Gen Jimmy foutbolè, gen Jimmy kaka poul, gon lòt Jimmy yo rele Jimmy fal anlè, te chaje Jimmy. Mentenan pou diferansye tout Jimmy sa yo tankou si yon moun wè m ap pase, oubyen yon moun ap pase pou nan di kote w pral la, m di m pral kay Jimmy. Nan tout Jimmy yo kòmsi pou l ka diferansye ki Jimmy li di w m pral kay Jimmy Barbecue depi l di Jimmy Barbecue yo konn se mwen si l di a m pral kay Jimmy Kaka Poul la li konnen li pral kay Jimmy ki abite nan ri Piton an si l di li pral kay Jimmy Fal Anlè a li konnen li pral kay Jimmy ki abite nan Dèlma 6 Pwolonje se konsa non Barbecue an vini e imajine w E moun yo fè kwè ke kòmsi barbecue an vini le fèt ke lè m tiye moun e ke mwen boule moun yo. M vle raple ke m sot di l la talè a m gen 44 an e m fè 14 an nan Polis Nasyonal Dayiti. Se nè kan 2018 e lè sistèm santi sa ke nou pral gen pou nou pale de li an pral fè m pase pou chèf gang, se lè sa tout moun pral konnen barbecue, barbecue, barbecue epi se lè sa yo pral vin ba l konotasyon negatif lan.
Babekyou ap revandike pou moun lasalin. Babekyou ap mande pou moun lasalin gen yon myezèt. Sepandan, yo pa janm sispann kritike w sou masak ki te fèt lasalin, gen anpil nòt ki sòti, dwa zimen te sòti nòt, e yo te endekse w nan masak lasalin. Men nou remake, moun Lasalin tou pran w kòm lidè yo. Ki sa w kapab di nou sou dosye sa a? La vérité est têtue, la vérité est comme la lumière. Tou kòm ou pa ka bare la lumière, se menm jan ou pa ka bare la vérité. E m vle di pou tout entènot yo, pa t janm gen masak Lasalin. E Lasalin Te gen 2 gwoup ame ki tap goumen e ke gon gon gon gwoup ki viktim pa rapò avèk lòt gwoup li tap goumen an. Wap chache m pou w touye m, si w jwenn mwen menm wap touye m, mwen menm mwen jwenn ou avan e ke e sa k te rive yo rive. Sa fè 1. Dezyèmman, moun ki enp moun m ta di kòmsi ki ki chèf Lasalin nan moman an, map pale de Ti Jinyò ki se lidè nan Lasalin, Le 13 novanm 2018, si w te met Ti Junior kanpe devan m, ou te di m kiyès ki Ti Junior, m pa t ap ka di w men kiyès ki Ti Junior. Sa vle di, lè yo fè rapò sou swadizan masak Lasalin nan, m potko menm konn frekante Lasalin. Oke? Sa vle di m pa t konn Ti Junior. E. Pou moun lasalin eske moun lasalin pranm tankou lidè moun lasalin menm jan a moun wap jeremi menm jan a site solèy yo wèm tankou yon pòt pawòl yo wèm tankou yon mesaje tankou yon moun ki ap pote yon mesaj pou yo ke yo menm yo ta renmen pote petèt yo pa gen kapasite ke mwen genyen an e ke pou yo pote la pou yo pote mesaj sa E jan m t ap di w lan, tout moun ki, tout moun ki moun Lasalin, ki p ap fè politik, tout moun ki moun Lasalin, ki ta renmen gen yon lavi miyò, yo konnen m pa t janm, m pa t janm, e je jure sur ma foi d'honneur et sur ma foi maçonnique, m pa t janm nan masak Lasalin. E m di w se swadizan masak paske se 2 gwoup ame ki t ap goumen. Paske mwen menm kòm moun ki fè metye zam, m konnen gen masak, On sivil ame ki gen yon zam nan menl, sa map di a yon pakèt entènot pral gadel la, gen militè ki pral gadel, gen polisye kap gadel. Tout moun konnen yon sivil ki gen yon zam nan menl li pa konsidere tankou yon sivil ankò. Manyen youn manyen tout. Kòm ou vini sou dosye 40 milyon goud la, kidonk e nou menm kòm jounalis nou te tande sa tou sur les rezo sosyo, anpil moun tap pale de sa, men nou menm nou pat vle kòmsi vini avèk jan de kestyon sa yo Paske nou pat genyen yon nou kapab di ase de prèv. Paske si pou nou di a Babekyou resevwa 40 milyon de goud, fòk nou ta genyen nan men nou videyo oubyen e fòk nou ta la tou pandan dil la tap fèt la. Men fon ti pale nou de dosye sa pwiske ou menm ou vin sou li, 40 milyon goud. E m paka pale de yon bagay ki pa egziste. M pa pral menm pale sou li. M pa pral pale de yon bagay ki pa egziste. Pa janm gen bagay konsa. Nou se moun, nou se moun ki gen, ki gen pèsonalite. Nou se moun ki gen konviksyon. Wè lè m ap pale mwen di nou. Lè m di nou, mwen pale nan non fòs revolisyonè, Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout. Sa vle di, desizyon pou fè trèv la, se yon desizyon. Fòs revolisyonè G9 an fanmi e alye manyen yon manyen tout pye. E pa desizyon Barbecue, e pa desizyon Ti Junior, e pa desizyon Isca, e pa desizyon Micanor, e pa desizyon Mathias, e pa desizyon Chris la. Se desizyon tout fòs revolisyonè a nèt a tout alye. Mesye. 1 2 3 Nou rive nan yon faz la e politik nap fè Eske n pa panse fò n ta fè yon leve pye n sou akseleratè a Men men men pou ki rezon men pou ki rezon Tout nèg ki pou anbyen mesye dam yo konnen depi nou tout di n ap fè l n ap fè l An n fè l men kanmenm Revandikasyon revandikasyon nou an rete menm revandikasyon Fòk Ariel Henry demisyone pou l al reponn kesyon lajistis Kounye a nou di anbyen ok si tout ekip la dakò an n fè yon repliye E sa k fè jodi a moun pa ka met pawòl nan bouch nou moun pa ka ba nou lè l pa ka ba nou dat e nou k konn kilè n ap lanse goumen nou E sa k fè nou granmoun tèt nou Sa vle di nou, nou, nou, se konsa pat janm gen afè 40 milyon goud. Ok se tout sa nou te gen pou nou te pote pou nou jodi an, donk m panse ke nou menm nou vrèman apresye videyo sa, e avan nou ale pou moun ki poko abòne yo, map mande nou pou nou kontinye abòne, pataje link yo, epi tou m panse ke Davio Show, yap tou, nap tounen, nap tounen, nap tounen pou nou avèk yon lòt videyo ankò, m panse ka, m panse